Èske w te konnen ki pi gwo rezon ki fè lanmò sè Rose gen tout pale anpil sa yo? Si w pa konnen kite m di w byen. Avan tou, mwen salye nou tout.

Kòman w te kapab konprann yon moun fè tout tan sa li kouche malad, mari l imilye l, mari l fè pitit li imilye l? Legliz pastè legliz imilye l. Tout moun lè l te bon lè l te an sante ki te konn rele l pasi pala tout imilye l. Jounen jodi an pou dè jan mal entansyone di ke se li menm ki lakoz lanmò l. Pastè Makès antanke yon pastè. Ki la ki pou mete lòd nan dezòd. Pou ta gen pwòp fidèl ou, oubyen pou ta gen yon moun ki mache anndan legliz ou jounen jodi an, ki arive pèdi lavi l lan yon sikonstans konsa a. Pou k pran rezo sosye, pou pran rezo sosyo pou kanpe pou di ke moun sa se li k lakoz lanmò l. Kòman ke ou santi w? Poukisa ke nou menm ayisyen nou renmen sal pwòp imaj nou konsa? Poukisa lè yon Ayisyen, yon Ayisyèn parèy nou nan yon sikonstans, nan yon pwoblèm, nou pa janm met tèt nou ansanm pou nou ede l pou l kapab sòti nan sitiyasyon ke li ye an? Olye pou nou ede moun sa, nou pito ap fè tolalito, nou pito ap fè buzz sou do moun sa. Kòman w te kapab wè yon moun pase pli de kat senkan kouche malad, san pèsòn, san sekou, pwòp mari l ke l marye avè l, li fè kat pitit avèk li, jounen jodi a rive imilye l, lage l nan yon chanm kay ap dòmi pou kont li, e li arive mouri, pou w kanpe pou w di ke se li menm ki lakoz lanmò l? Li yon moun ki te enfim, ki pa ki pa menm ka fè twalèt li jounen jodi an pou di ke moun sa li koz lanmò l. Tout vòz, tout sa kap di sou rezo sosyo yo se se vwa l kap pale. E mwen sonje an 2017 mwen tap tande sè Rose ke l te di lan bri lanmò l te kouri enben Bondye fè li pa mouri li vivan. Li t ap bay temwanyaj li, kòman mari l imilye l, kòman li menm li ta li pa t ka fè anyen sou kò l, li pa t ka fè anyen pou tèt li, enben mari l imilye l. Tandiske mari l, tout kote ke l te ye, menm abiman sè Woz te menm jan avèk mari l pou montre w ke jan moun sa yo te renmen, jan moun sa yo te damou. Enben, se pa t la, se pa te sè Woz non Jòj te damou, men de preferans. Se te talan l, se te lajan l ke l te damou. Se sa ke l te konn ap rantre pran djo, se lè l bezwen lajan, se lè l bezwen fè desi de bagay, se lè sa ke li renmen, li montre ke se Rose ke l renmen. Sè Rose te panse ke l te gen yon òm pafè nan men l, li te panse li te gen yon sèvitè de Dye nan men l, men se pa t yon sèvitè de Dye, se te yon vagabon, se te yon sanzave. Eske n konnen gen anpil Jòj ki anndan legliz toujou, ki pa pote non Jòj, Mari Sè Woz, men ki gen, ki pote non yon lòt moun? Jounen jodi a madanm yo ap pase plis mizè ke Sè Woz pase an. Anpil fidèl legliz kap soufri jounen jodi pastè pa di anyen legliz pa di anyen anpil fidèl legliz ap mouri kè yo pa gen sak rele kè ankò yo pa gen sak rele anndan ankò si tèlman anndan yo brize sèlman anndan yo kraze si tèlman legliz pa di anyen sèlman legliz pa konn pa regle afè fidèl legliz se sèlman sa ke yo ap regle se lajan lajan jèn yo lè yo fè jèn yo se pou yo kapab rantre moun anndan legliz yo e lè yo fin rantre pil moun anndan legliz yo enben pou yo ka fè pil ofrand anrichi men anrichi mennaj yo anrichi madanm yo anrichi pitit yo anrichi pòch yo. Hey! Yon pastè ki kapab rant, ki ki anndan legliz, ki fè yon legliz, ki di w ke menm ak 40 lane, fanmi l pa gen dwa pòv nan yon ti peyi Ayiti pòv. Pou yon moun ki poko menm gen 5 an de egzistans. Lap fè jèn, li fou si tèlman konnen l ranmase kòb li fè byen sou do malerèz malere, li fè w konnen ke kawou l ap tire pou li. Yon ti peyi ki pòv. Yon jèn gason pote non pastè, li fè w konnen ke nan mwens ke 5 an egzistans li, nan travay ke l ap fè a, li fè w konnen ke 40 an plis ke, gade, 40 an, menm 40, 50 lane, fanmi l pa gen dwa pòv. Alò, li di w fanmi l, Li gen dwa manman l, papa l, pitit, frè, madanm, kouzen, tout bagay sa yo. Pa gen dwa pòv. Jounen jodi an, lè legliz kanpe, ou wè y ap fè w, y ap fè w lalwa, y ap di w konsa ke si w pa konvèti, ou pral boule nan lanfè. Men, e ou menm, ki kote ou pral boule? Ki kote w pral boule ou menm? Ou menm ki fin marye yon jèn fi, yon jèn gason, ou pran l ou lage l de kote, ou di l konsa ke l pa gen dwa divòse? Ou pran yon jèn gason, yon jèn fi, ou mare l san konsantman yo, paske yo anndan legliz? Yo pa dwe fè tèl bagay, yo pa dwe fè sesi, yo pa dwe fè sela. Ou pran jèn fanm, jèn fi sa yo, jèn gason sa yo, ou marye yo ansanm, kounye a lè pwoblèm, difikilte mete pye, ou pa menm konnen kòman pou defann yo nan difikilte ke yo ye a, lè yo pa ka manje, lè pwoblèm lekòl timoun gen pou peye, lekòl kay gen pou peye, ou pa janm. Pote sekou w, pote sipò w a yo menm. Kou yon divòs mete pye, ou gentan pran moun sa w imilye l kòm pi gwo adiltè k egziste. Nan ki bib sa ekri? Nan bib nan mwen lan, sa ekri. Epi banm di nou byen, ou konnen sa k gen, sitou nou menm pèp ayisyen, k ap pran pòz se nou menm ki pi fidèl, se nou menm ki pi bon, se nou menm ki pi sesi, se nou menm ki pi sela, se nou menm ki pi bon lòt bò, se nou menm ki pi fidèl, se nou menm ki pi sen, se nou menm ki pi enb. Kite m di nou byen. Wayòm syèl la pa piyay. Gen de legliz ki vini, ki pre, ki gen apèn 100, 100, 150, 160 tan degzistans. Poukisa pèp ayisyen oblije rantre nan yon jan de legliz konsa?

Pi gwo pwoblèm ki fè lanmò sè Rose gen tout pale anpil sa yo, se paske sè Rose te marye pou l te kapab fè legliz plezi e dezyèmman sè Rose te marye Se Rose te marye pou l te kapab fè gason plezi. E twazyèmman, se paske sè Rose se pitit malere, malerèz. Si sè Rose pa t pitit yon malerèz, yo pa t pitit yon malere, tout pale anpil sa yo, pa ta fèt nan antèman l. Se paske l te marye pou l te fè gason plezi. Rezon, lè l te gen lè l gen kòb nan men l, li te konn ap okipe bouda gason olye ke li te jere avni l, li te jere vyeyès li. Gen anpil Jenn fanm, jenn gason, jenn fanm ayisyèn se konsa ke yo ye, yo toujou depi yo marye avèk yon gason, gason an mèt ap fè tout salte sou yo, men pou yo ka jere dinite legliz yo, pou yo ka jere prestij legliz yo, fanm vètye yo, pou yo ka di se fanm vètyez ke yo ye, ebyen tout sa ke yo genyen yo pasel nan bouda nèg sa. Epi nèg sa pa gen respè pou yo, nèg sa. Pa okipe yo, nèg sa pa ba yo afeksyon, nèg sa pa konn si yo si yo egziste, nèg sa se li swadizan k anndan legliz lan, se li k nan tout kalite fanm deyò a, se li k pi enfidèl avèk yo epi se yo se fanm se nèg sa yo jwenn pou y ap okipe. Kitem vow nouvel pou nou mesaj pou tout fanm ayisyèn m tande k anndan legliz ki pè divòse paske ma paske nou anndan legliz enben kitem di nou nap pase pi mal ke sè Rose kitem di nou byen a chak fwa ke ou gonw nèg nan menw. Li leve, li sòti jan l vle, li rantre jan l vle, li fè enfidelite li jan l vle, ou tolere l, ou rete la anba l, w ap pase pi mal ke Sè Woz. Se pa sa ke mwen menm m ta swete pou Sè Woz, men se sa k rive w madanm. Ke nanm ou repoze an pè. Ke tout fanmi w pran kouraj, pran fòs. E prepare avni pa yo pou demen si Dye ve pou sa pa repete ankò nan fanmi w. Chak grenn moun, chak kretyen ou wè ki pran plezi, k ap pale nan afè moun mal, lang ou ap sòti o dènye jou ou prale tou dwat nan lanfè. Lanfè se pou mòd de kretyen sa yo k egziste. N ap preche lanfè, men lanfè a, nou nan mitan lanfè a, nou pa janm konnen si nou nan mitan lanfè a. Anndan legliz kretyen gen twòp trip, gen twòp tripotay, gen twòp lang long, gen twòp fèzè. Kilè n ap kite fèzè? Kilè n ap kite tripotay? Nou menm kretyen, kretyèn, ayisyen, ayisyèn. Nou twò tripotay, nou twò fèzè, nou twò long long. Si sè Rose te gen yon fanmi ki te gen posiblite, ki te gen mwayen, nenpòt moun pa tap ka pale mal de li menm. Nenpòt moun pa tap ka di ke menm jan avèk pastè Makès kap di se li ki siside tèt li, se li ki lakoz lanmò l. Ou pa tap janm kapab di yon bagay konsa. Si sè Rose pa tap travay pou l te fè gason plezi jounen jodi a l pa tap pran lanmò lèd sa. Si sè Rose pat marye pou l te fè legliz plezi li pa tap pran lanmò sal sa. Lanmò enfim, lè de bò enfim, ou mouri sou kras, ou mouri nan yon chanm kay pou kont ou. Wap viv pou kont ou nan yon chanm kay pandan pandan pandan pandan de twa katran. E wap viv pwòp mari w imilye w, li fè pwòp pitit ou imilye w. Ou pa nan mitan fanmi w, se moun ki tap fè w viv jounen jodi an ou ale. Tande pil sa k sou do w. Enben chak grenn kretyen, kretyèn ayisyèn k ap viv, chak madan marye k ap viv, enben nou dwe pran leson nan sa. Nou dwe pran leson pou n di non, nou pa dakò paske mari m se pastè epi mwen menm ki se madan pastè an, l ap fè m nenpòt sa l vle, l ap fè nenpòt sa l vle deyò a, mwen menm m pa kapab. Mwen menm mwen dwe jere sa. Non. 1 Women 7, vèsè premye a kontinye, li di ke yon fanm li lye avèk lalw parapò de lalwa mari l. Lè yon fanm marye avèk mari l. Ebyen li li li gen rapò avèk lalwa li pral peche pa rapò de lalwa maril paske se maril ki pote lalwa Bondye an se sak fè madanm nan li dwe obeyi avèk maril men si mari a pa obeyi avèk Bondye kòman madanm nan pral fè obeyi avèk avèk maril antoulèka mwen kite nou avèk ti mesaj sa pa bliye abòne like pataje tchao.